Bonswa tout moun jodi a nou vin prezante w yon nouvo jeu pou nou ka esplike ou de yon istwa se kopi avèk kopan donk jeu a pral kòmanse imedyatman mwen di kopi moun yo ap kanpe e lè m di kopan moun yo ap chita si tout fwa m di kopi yo ret chita n ap tou met moun sa deyò e si m di kopan li ret kanpe m ap tou met moun sa deyò donk rete swiv rès pwogram nan. Bonjou, bonswa, sa depan delè wap gadem wap koutem la. Non pam se Masterlove. Ou deja konnen, depi ou wè kamera bwake sou nou menm, se Motiv Plis Pwodiksyon. Ret branche, paske gen bèl pwojè kap vini sou chanèl la. Ou menm, ki ta renmen fè nou rive pi lwen ke kote nou vle rive a, wap fè yon sèl bagay pou nou menm, abòne, pataje, like epi kòmante. Lè sa, travay la ap rive pi lwen. Si w renmen jèn k ap fè efò, fè sa pou nou menm. Baww!
Kounye a n ap pase nan faz prezantasyon, donk tout moun konnen deja non pa m se Jolook. N ap kòmanse avèk chak moun ki la pou yo kapab prezante yo e ki objektif yo pou show an. Donk, èske w ka di m nou ki objektif ou nan show a jodi an? Bon, pou mwen menm, sa m te kapab di, m patisipe nan yon gwo konkou pou mwen nan vi m. Bon, rèv mwen, m ta renmen chanpyon. E m gentan konnen m chanpyon. Ok, e non w kòman w rele? Non pa m se Matinèz. Matinèz.
Donk, nou pou suiv la? Bon, ou gentan konnen depi w la objektif lan se chanpyon l ye. M vin chanpyon. Kòman w rele? Non pa m se Brand. Ok. Ou menm?
Non pa m se Cassandra. Mwen vin patisipe nan koup la. Mwen konnen m deja chanpyon.
Non pa m se Rose, mwen deja chanpyòn.
Non pa m se Djouna, bon tout moun deja konnen depi m patisipe nan show a, m deja chanpyon.
Non pa m se aktris Maya, tout moun deja konnen depi m patisipe nan show a, m deja chanpyon.
Mwen se Adou le pwofesè, chanpyon ret chanpyon. Ok
tout moun deja konnen deja yo fin prezante yo alò nou pral demare cho an e ann rete swiv. N ale la wi ok il etait une fois ok vwala se te kopi avèk kopan men de mesye sa yo alèz anpil.

Kopi, Nou gon bagay pou nou reyalize, Kopi, Ko pandi, Men piske ou se zanmi m Kopi, ou pa bezwen kache m, di m laverite Epi Kopi di, Monchè, Kopi, Kopi, Kopi, Kopi pa fè anyen ditou E lè sa a Ko panmen m,

Monchè Kopi, m ap ba w yon opòtinite. Kopandi, Vini non Kopi. Kopi, Kopi menm menm menm, li di Kopan ankò. M ap fè tout sa m kapab pou m fè pou ou Kopi. Fòk mwen al avè w.

M konnen kòman m ka ede w wi Kopi. Men fòk ou ta zanmi m tout bon vre. Ou konn sa n ap fè demen si Deven Kopan? Nou pral legliz ansanm. Abiye bèl bonè. Mwen menm etanke Kopi, m pap ba w manti. Kopan ak Kopi, yo pran wout la, yo prale. Epi sou wout la, kou pandye kou pi. E kòman m ka ede w? Kou pan, kou pan, vini. Ok jodi a nou santi nou kontan etanke prezantatè show an Donk nou gen demwazèl sa ki se premye ganyant show an Donk e nap poze li kesyon pou nou konnen e kòman l santi l Demwazèl kòman w santi w pwiske ou se premye ganyant nan show an Donk di nou kòman w santi w pwiske e se ou menm ki premye loreyat. Mwen santi m kontan anpil paske se mwen ki arive genyen pami tout moun sa yo e mwen te kwè nan tèt mwen Sa mwen te kwè a rive se mwen ki ganye nan tout moun sa yo. Mèsi. Ok e nou santi nou kontan paske se premye ganyant lan donk e se sa ke nou te rezève pou li e pa enkyete w si w wè se yon ti kle li ye donk e choz lan pi gwo pase l. Mèsi. Ok e nou gen konfrè sa avèk nou ki se dezyèm ganyan e nan je an donk m panse li gen kèk bagay a di a piblik lan e pou rezon sa e n ap mande kòman l santi l e li va esplike nou èske w ka di m kòman w santi w piske ou menm ou se dezyèm ganyan. e nan show an. Bon sa m kapab di m on ti jan vrèman kontan men sa m te ap chèche a se pa li m arive jwenn men m panse kanmenm m ap fè yon lòt efò paske m gen yon efò m manke fè m ap swete fanatik mwen yo kouraj pou m ka fè pi gwo efò m bezwen fè a epi pou yo ede m tou men m vrèman santi m kontan paske show a te vrèman fè m plezi nan moman sa. Ok se te konsa sa te ye men piske ou se dezyèm ganyan donk se sa ke nou te rezève pou ou donk sa se rekonpans ou paske ou se dezyèm ganyan. Ok mèsi mon frè dakò. Nou ka fè koze plis mon frè.